Nou se Machann Zen Ayiti, kèlkeswa kote enfòmasyon an ye, nou pral chèche l pote l ba ou jan l ye a. Bonjou bonswa tout moun depandamman de lè ou pral gade videyo sa e pa bliye ke w sou manman pim ba ki se Machann Zen Ayiti. Jodi a se jedi 8 jiyè 2021, nou pote kèk pami gran pwen kap domine aktyalite a nan peyi Dayiti sitou aprè asasina Prezidan Jovenel Moise, Ayiti kouwè li la, pèsòn pa konnen sak pral pase. Maten an, zòn metwopolitèn nan leve sou tansyon sitou nan zòn Petyonvil kote popilasyon an mete ansanm avèk lapolis pou chache prezime mèsenè yo ki ta aparamman nan peyi a deja gen plizyè ki deja anba men lapolis e ben plizyè nan yo tonbe tou e pandan anpil moun ap bat bravo pou popilasyon an ki reveye nan dòmi l pou l mete ansanm ak lapolis konsa tou fò n veye pou etranje ki nan peyi a pa viktim nan sa k ap pase la paske jan l ye la a se tankou m ta di w depi yon moun li gen koulè li sible nan peyi a. Li pa ta sipoze konsa. Donk pandan pèp la ap fè devwa l pou l chache gwo koure yo ansanm avèk lapolis bravo men fòk nou pa aji ak emosyon. Donk nou pral vin avèk de detay paske PM Claude pale, DG pnh la pale e nou pral pale tou de divès operasyon ke lapolis fè kote gen de gwo koure ki jwenn arestasyon yo, gen tou ki tonbe tou Nan Mirbalè genyen donk evazyon prizon anpil kout bal donk Mibalè ki te leve sou tansyon maten an e menm yè tou mèkredi a te genyen tantativ evazyon nan prizon sivil Pòdepè a donk bagay yo ki konplike nan peyi Dayiti e deja anviwon 24 è apre asasina prezidan peyi a Jovenel Moïse PM nan fè konnen tout bagay sou kontwòl Deja li bay lòd pou aktivite ekonomik yo reprann nan peyi a. Pa bliye abone byen avan nou antre nan detay yo, abone siw poko fè sa, ankouraje travay la, gen kèk moun ki konn di nou anreta dèfwa nan enfòmasyon, m kapab wè bagay la ap sikile sou tout rezo sosyal yo sa pa vle dil vrè, donk se pa nan emosyon poun kouri diw men sak pase. epi se pa sa l ye. Donk fòk nou pran tan n pou n pran san n, pou n di w men ki kote bagay la pase, men ki lè l te pase answit pou nou ba ou l. La ou konprann ke se yon devwa de medya. Donk nou pa jis yon paj k ap poste, nou se yon medya ki vle respekte tout prensip yo, ki ap lite chak jou pou nou ba ou bon jan enfòmasyon. Donk, n ap rantre nan detay yo, jan n te di w li a, nan sa ki gen pou wè ak kesyon sekirite nan peyi a pandan yon patwouy prevansyon ki t ap fèt ayè mèkredi 7 jiyè 2021. Li te nan onzè edmi nan maten nan Kwadèboukè. Polisye yo rankontre ak gwoup bandi ki rele Chen Mechan an. Yo te sou plizyè veyikil, yo te gen gwo zam ak yo. Yo pa t pè tire sou lapolis ki te reyaji menm kote a pou kase met nan bòl mesye yo konsa gen 2 ladan yo ki bwè dlo bouch yo, mesye sa yo jwenn rezidans pou y al nan lanfè e satan te vreman byen akeyi nèg yo pou y al pyafe nan lanfè e gen 3 lòt ki jwenn arestasyon yo. Non gwo koure yo se Bill John Frédéric, Sani John Léger, Jean Junior Hyppolite. Lè yo antrave ak katouch lapolis, yo te kouri kite yon flo ki gen ladan l, yon flòt ki gen ladan l 7 veyikil ki konpoze de 3 motosiklèt ak 4 machin. Donk nèg yo e bagay kòtèj yo t ap regle. Enben lapolis nan Kwadèboukè jwenn tou

Passepartout ki gen 73 kle, gen 2 mas, 4 telefòn pòtab Android e koulye a bandi sa yo, yo nan gadavi pou swit legal yo selon yon kominike pnh. Toujou selon lapolis, yo rive rekipere 2 kamyon ke bandi ame te vòlè nan dat 2 jiyè 2021. aprè yon plent ke lapolis te resevwa nan dat 3 jiyè 2021 an kote chofè yon kamyon Hino ki gen plak TQ 15759 te fè konnen ke 5 endividi ame pran 2 kamyon ak tout machandiz nan zòn Pelig nan Joumou sou wout nasyonal nimewo 3 a. Nan kad ankèt SDPJ te louvri jodi a anketè yo te rive jwenn 2 kamyon sa yo Youn ki se kamyon entènasyonal ki gen plak TM 30 231 ak lòt kamyon an ki se Hino ki gen plak TQ 15 759 nan zòn Genbal, yon lokalite nan antre vil Mibalè aprè konsta legal yo ak pwosè vèbal jij de pè André Serge St-Cloud remèt machin sa yo bay pwopriyetè yo. Yon lòt bò n ap travèse nan Mibalè ki reveye maten an sou tansyon aprè yon evazyon nan prizon sivil komin sila. Gen medya tou ki pale de tantativ evazyon puiske aparamman selon yo pa gen moun ki sove. Enben byen bonè maten an kèk kout bal t ap chante nan zòn prizon an suit ak deblozay ki pete anndan donk prizon sila. Gen jounal an liy Vantbèfinfo ki fè kwè ke kèk prizonye sove te lage pye yo. Gen lòt sous ki menm fè kwè ke gen polisye ki ta blese anba bal. Nan kad evazyon sila, donk n ap swiv evolisyon yo de prè e n ap raple ou tou prizon sivil Pòdepè a sibi yon tantativ evazyon e prizonye yo menm tante mete dife nan prizon an. DG pnh la nan pwen de près la jodi a yo pa pale de sa, donk n ap rete swiv sous ofisyèl yo de sa ki pase. Dosye asasina prezidan Jovenel Moise genyen donk CSPN nan ki bay pwendprès jounen jedi 8 jiyè 2021 an kote DG pnh la fè konnen objektif ankèt asasina prezidan an se konnen kiyès ki touye prezidan an e l fè konnen 6 nan asayan yo nan men lapolis, lapolis rekipere 5 machin, pèp la boule 3 nan yo e depi yè swa operasyon yo kontinye. Donk, mesye yo te kache nan yon kay, gras ak popilasyon an, lapolis jwenn kote yo te kache, lapolis jwenn zam nan kay kote yo te kache a, lapolis rekipere kadav plizyè nan mèsenè yo. Donk, bò kote pa l, PM nan anonse aktivite ekonomik yo relouvri e pou lapolis sekirize biznis yo. Tout moun kap travay dwe retounen travay, ayewopò dwe ouvri, e l fè konnen Prezidan Jovenel Moïse ak fanmi l e alye li tou ap jwenn jistis. Donk sa yo se deklarasyon PM nan avèk DG pnh la. E n ap raple w maten an nan zòn mòn kalvè popilasyon an te donk dedouble pou yo te kapab ede lapolis tout nan nan zòn komisarya popilasyon an ki deside mete tèt ansanm ak tèt ansanm ak la police pou bouske mèsenè yo men mwen menm kesyon map poze byen avan mwen fè nou tande donk PM Claude avèk DG pnh la nan sa kap pase la fòk nou pa aji ak emosyon imajinew kèlkeswa etranje ki nan peyi a ki pale espanyòl oubyen anglè ki nan yon zòn, donk li sible. Li ta enpòtan pou tout etranje ki nan peyi a rete lakay yo si yo konnen yo pa bezwen pa pran lari paske nan moman la a tout moun ki gen koulè sible nan peyi a. E si w nan yon zòn pèsòn pa konnen w nan zòn nan, w nan yon kay yo pa konnen w, la a se yon lòt pè de manch sitou avèk sa ke yo jwenn yo e gen nan yo ki bwè dlo bouch yo. Donk sa kap pase la li mande donk pou anyen pa fèt nan presipitasyon ni nan prese prese. Bon mwen etone m wè PM nan gentan anonse aktivite ekonomik yo pou yo reprann. Bon antouka ann tande e gade donk PM nan avèk DG pnh la pou plis presizyon sou sa ki. gen rapò avèk dosye asasin prezidan an update yo. Aprè
lanmò trajik prezidan repiblik la, nou menm nan nivo konsèy minis yo e avèk CSPN lan, nou deside etabli yon pèmanans pou n pale avèk popilasyon an tanzantan. Pale ak popilasyon an tanzantan ki sa l pèmèt? Li pèmèt ke bòn enfòmasyon yo yo ranplase rimè. Li pèmèt ke popilasyon an li konprann sa k ap pase a lè enfòmasyon yo yo soti nan sous ofisyèl. Nan sousi. pou nou pèmèt ke Prezidan Jovenel Moïse jwenn jistis, ke fanmi li jwenn jistis, gouvènman an ak tout lapolis la nou mobilize. Se sa k fè nou kapab konstate ke asayan yo, nou kòmanse pran yo youn apre lòt. Gen sa ladan yo ki tonbe nan echanj avèk lapolis. Nou wè kouman popilasyon an li menm li mobilize pou l pèmèt ke. nou jwenn asayan sa yo pou yo ka reponn zak yo fè yo devan lajistis. Popilasyon ayisyèn, frè m ak sè m yo, m ap mande nou pou nou entèlijan lè nou pran yo remèt lapolis yo. Paske si gen yon bagay ki pase nou pa p konnen si yo mouri nan men nou pa egzanp nou pa p konnen ki sa k pase a fò nou konnen ki motivasyon ki dèyè moun sa yo ki soti kote yo soti a yo antre ka prezidan an yo asasine l lachman yo blese madanm li. ki fè ke jodi a erezman kondisyon sante l stab, l ap pran swen nan yon lopital Etazini. Nou pa ka kite zak sa pase konsa e nou wè kouman popilasyon yo mobilize. Sèl sa n ap di tout moun rantre lakay nou. lapolis la li genyen sitiyasyon an sou kontwòl. Pa kite des frotteurs en eau trouble ou di mwens de moun k ap pwofite de sitiyasyon sa a pou yo fè dezòd alimante nou pou yo fè nou fè sa nou pa dwe fè. Nou konnen ke popilasyon ayisyèn nan li entelijant. Kèlkeswa diferans. ke yon moun te genyen ak Prezidan Jovenel Moïse, tout moun dakò anndan popilasyon an ke nou pa ka asasine yon Prezidan an fonksyon nan kondisyon sa a. Se poutèt sa n ap mande popilasyon an, idantifye yo, nou dakò. Mennen yo bay lapolis, nou dakò. Akonpanye lapolis la nou dakò jan n kòmanse fè l la paske se lapolis la ki ap arete moun yo ki ap pran yo e sa k tonbe yo men dezòd la li pa ladan l pa kite okenn moun fè nou genyen yon sitiyasyon ki konfiz depi yè. Konsèy Minis lan. CSPN nan sou 2 pye l. Nou gen sitiyasyon an sou kontwòl. Ann kontinye konsa. Pa kite moun fè nou fè dezòd. Pa atake biznis moun. Prezidan Jovenel Moïse ap jwenn jistis. Se sak fè m la. Prezidan Jovenel Moise ap jwenn jistis. Madanm, pitit Prezidan Jovenel Moise ap jwenn jistis. Se sèl garanti ke m ka bay popilasyon an. E lòt garanti ke m ka ban nou, se ke. CSPN nan l ap travay pou l bay sekirite ak peyi a. Men nou bezwen kolaborasyon tout manb nan popilasyon an, tout grenn sitwayen ak sitwayèn. Nou bezwen kolaborasyon tout zanmi, frè ak sè ki nan opozisyon politik la. Mwen kòmanse pale avèk kèk nan nou. Mwen panse ke se on bon debi ke m ap pale avèk kèk zanmi, kèk frè ak sè nan opozisyon an. M ap kontinye fè apèl yo e m ap kontinye rankontre ak anpil nan nou fizikman paske m panse moman sa a se on moman de fratènite pou l ye. Se on moman. ki desizif nan istwa pèp ayisyen an. Sa nou viv la a, asasina on prezidan repiblik, jenerasyon ki devan m nan la a, bann jounalis sa yo, moun ki dèyè m yo la a, yo poko janm viv li. On prezidan repiblik an fonksyon, anndan lakay li, on gwoup moun vini yo asasine l. Map mande nou on apèl o kalm. M pa ka di sa plis ankò ke polis nasyonal la, ke lame peyi a genyen sitiyasyon sou kontwòl e nap travay pou nou kontinye avèk popilasyon an kenbe sitiyasyon sa konsa. paske objektif la se bay peyi a sekirite, objektif la se pèmèt fanmi, zanmi, alye Prezidan Jovenel Moïse jwenn jistis. M ap pase direktè polis la ki pral ban nou plis detay sou operasyon k ap fèt yo jodi a, depi yè dayè. pou nou kapab kenbe asayan ki komèt krim nou konnen yo komèt la. Mèsi anpil.
Merci beaucoup PM. Map salye tout jounalis yo ki la a avèk nou. Nou te rankontre nou talè a nan komisarya Petyonvil. Swit a konferans. Pwen de près ki te fèt yè swa la, mwen te bay yon bilan operasyon ke lapolis lan ap mennen depi asasina asasina prezidan nou an. Objektif operasyon an se konnen finalman kiyès ki tiye prezidan an. Nan sitiyasyon sa a, lapolis la gen 3 nivo entèvansyon ke li fè. Premye a se ankèt administratif la kote enspeksyon jeneral pral fè entèvansyon pou l kapab rele 2 moun ki te la anndan lapolis la. Dezyèm nan se ankèt jidisyè dcpj. Moun nou arete yo gen 6. Asayan ki nan men lapolis gen 5 machin ke n rekipere, malerezman popilasyon an boule 3 ladan yo maten an. M ap pwofite de apèl PM nan fè an pou n kalme nou. Gon prezidan yo asasine nan sitiyasyon, nan kondisyon ke yo asasine l lan. Nou bezwen kò Judely, nou bezwen tout materyèl ke n sezi, zam, ekipman pèsonèl asayan sa yo pou n mennen ankèt la pou n kapab, nou deja gen nan men nou otè yo, fizik yo, e nou sòms a la rechèch dè zotè entelektyèl. Se djòb lapolis lan. pou l pran moun sa yo remèt yo a la jistis pou ke famiy prezidansyèl la peye a jwenn jistis. Donk depi yè swa sa nou fè, nou kontinye operasyon an. Mesye yo te kache nan yon kay, nou deloje yo, gen ladan yo ki deplase. Donk yè nou te gen 4 ladan yo ki tonbe. Yè te gen k blese, gen 3 lòt ladan yo ke n, 3 kadav ke n rekipere. vizibleman dè etranje. Popilasyon an te kontinye akonpanye lapolis la pou di men kote al kache, nan ki kay yo ye. Lapolis la fè entèvansyon, li rekipere zam, li rekipere lòt kadav. Men, moun nou rekipere yo, nou gen pou obligasyon pou n pwoteje yo. Nou paka bay tèt nou jistis. Fò n poze, kite lapolis la fè travay li, ede lapolis la idantifye kote y al kache, men kite lapolis la pran yo, fè jij de pè fè konsta, polis jidisyè rekipere yo pou al fè ankèt apwofondi pou n kapab. Remonte a otè entelektyèl yo. Popilasyon kounye a reyini an mas devan komisarya Petyonvil. Yo boule 3 machin. Nou di fon ti kanpe. Pa antrave travay lapolis la. N ap travay pou nou. M konnen nou frape, nou bezwen jistis. Ann fè l kòmsadwa. Men, gen yon tandans pou al atake byen prive moun. Ankò, mwen renouvle apèl o kalm PM nou fè a. Ann rete tèt frèt, ann pa al atake biznis moun, peyi a bezwen lòd ak sekirite pou l ka mache byen. Nou bezwen jistis, se pa nou, se pa dezòd pou n al fè ki pral ban n jistis la. Lapolis ap deplwaye tout kote ke moun ap atake biznis moun. Nou te deja genyen nan Kòlèt. Kote gen de bandi, lapolis ap fè yon entèvansyon, frape yo, y ap reyaji. Nou te deja gen anba lavil la, nou gen Matisan, nou gen Kanaran. Lapolis la gen anpil nan men l. Se nou menm ki pou ede lapolis la redui chaj sa a pou ke lapè ak sekirite ka tabli nan vil la. Mèsi.
N ap resalye tout zanmi laprès yo. Nou konnen peyi a ap viv yon sitiyasyon ekstrèmeman difisil. Gouvènman an dekrete yon etadsyèj ki enplike anpil bagay, minis Henriquez te raple yè. E Premye minis lan prale pote kèk presizyon pou nou sou repriz aktivite ekonomik yo. Men, pèmèt mwen ekskize tout konfrè ak konsè laprès ki rele m prèske tout nuit lan, tout maten an, ki t ap mande m enfòmasyon sou sa k ap fèt yo. Mwen te di nou ke m konprann angouman nou pou nou konnen sa k ap pase, men mwen menm kòm Sekretè Deta Alakominikasyon, tan ke m pa genyen enfòmasyon ofisyèl de ekip gouvènmantal la, mwen poko ka pale. Donk, se sa k fè, depi hier soir jiska maten an, m pa t reponn tout apèl konfrè, konsè de laprès ayisyèn, de laprès entènasyonal, ki t ap rele m mande m sa k ap fèt. Donk osito ke done yo yo disponib, yo ofisyèl, m ap kominike nou jan ke mwen toujou fè sa, Mesye le Premye Minis.
Mèsi, Sekretè Deta. Alò, se vre, genyen yon etadsèj, men mwen vle di tout moun ke aktivite ekonomik yo, yo reprann. Biznis yo ka louvri e paske polis nasyonal la ap travay avèk byen si vle di CSPN nan byen si pou sekirize biznis yo. E nou deja fè apèl a entèlijans popilasyon an pou yo pa pran nan kou yo pa konprann, kou ki deja moute paske se ekstrèmman enpòtan Nan peryòd de kriz sa yo, yo jwe sou emosyon moun yo pou yo fè yo fè de bagay yo pa t dwe fè. E se nan sans sa a, nou fè ankò yon apèl o kalm. Biznis yo, yo reprann aktivite ekonomik yo, nou di la a jodi a ke yo reprann. Tout moun k ap travay nan fonksyon piblik la dwe retounen travay, paske biwo Leta dwe louvri pou bay tout moun sèvis. men n ap rete vijilan. Aryopò entènasyonal la, nou pase deja dè enstriksyon pou l louvri, men n ap rete vijilan. Nou deja kòmanse genyen asayan yo nan men nou, e sa li te ekstrèmman enpòtan paske, Jan m di nou talè a, Jovenel Moise, fanmi li, alye l, zanmi l ap jwenn jistis. Mèsi. N ap kontinye kenbe w pou nou toujou enfòme w pou se pa rimè ki ranplase nouvèl oubyen enfòmasyon de sous ofisyèl yo. Mèsi anpil paske nou fè deplasman an.

Tout nèg wè k fèl la e aksyonè yo met deyò yo di bon sal fèl fè ki fè yo fèl la Ansam di landa se 2 kan ap goumen blende a bon jodi talè a la te gen tire anba la Ba la te rèd anba la Men nou pran ris la kanmèm E depi kòmanse ba la se 3 zè 4 zè pou pi fò chofè gentan kanpe Avèk di son sitiyasyon kap dejenere jou aprè jou Nou kwèl byen jodi a 6.

Gen anpil moun ki pa pran bal, men yo viktim li. Machin sa pa lòt, machin antre sou do yo, gwo frapman an. Pasaje ap toujou bò chalè, men se yo pou jere bagay la. E depi ou rive anba vre, anba a tou non simityè menm. Depi lè ou kòmanse pran, ou pran 7 la, depi wap gade anba ou wè non simityè wap antre baz. M pa kache w sa. Reyaksyonè, grenn nan mouda.